pran pakè. Kesyon Wa a Ti Senklou an li pa egziste nan chat knva. Nou pa gen pwoblèm ke yon òganizasyon ki rele Wayòm gen dwa gen yon Wa ladan l, men knva li menm li gen yon a Ti Nasyonal. E. Tout moun konnen ke Senklou ki sa l ye. Dayè, pou ki rezon nou ta pral vin pran Senklou pou nou mete l nan tèt Vodou an? Nou pap fè Vodou an sa. Sous oken fòm nou pa ka fè Vodou an sa. E se pa sèl nou menm k ap pran lapawòl la, menm nou menm ki la tou. kòm jounalis, nou ka di non nou pa ka fè vodou an sa. Kisa w repwoche l ki fè l pa ka nan tèt vodou an? Rezon ke 1. Li pa gen konpetans pou ke pou l nan tèt vodou an. Alèz, alèz, alèz.
Ke se son de raketè ki pran, ki pran sètoubou ki li pa kalifye pou l nan tèt vodou an. Nou pa ka kite sa eritaj Jan Jak Desalin ba nou an pou n vin lage l nan men Sentlou. N ap goumen jiskobou pou nou di sa p ap pase. E kesyon Turenne li menm kòm direktè ministè dè kilt ki te pran lapawòl ki te di li pral bay Sentlou lapawo li pral bay Sentlou papye nou di jamè jamè sa pa gen dwa fèt anndan peyi an. Li kontre katolik. E jodi an n ap di byen. pa gon kesyon de wa ati. Li pa egziste. Kòm nou menm nou kwè nan kat fòs yo, nou kwè nan dlo, nou kwè nan dife, nou kwè nan lè, nou kwè nan tè, si Senklou pa ka ni wa dlo, li pa ka ni wa dife, li pa ka ni wa lè, la wa tè a. Ayibobo pou nou.
Notapman, seremoni pou.

genyen 2 otorite k genyen dwa pou pran la pawòl sou le plan sosyal, sou le plan ofisyèl, sou le plan entènasyonal. Se dabò Anperè nasyonal la epi Gran Sèvitorya. Ebyen se avèk desepsyon nou ta pral aprann de manyè klandestin gen yon gwoup endividi malentansyone ki san titre, ni kalite, ebyen ki di yo pral yo òganize yon seremoni de hosman pou yon moun ki pa genyen ni dwa, ni tit, ni kalite. Ebyen, otomatikman yo okouran de yon tèl demach klandestin, ebyen yo te vèbalize pa devan jij de pè, yo vèbalize Voice lan. Yo vèbalize afich lan e nan voice la yo di klèman pa kite voice la sòti deyò pou lòt moun pa konnen. Donk se yon aktivite klandestin. Ebyen, erezman nou jwenn voice sa a, nou vèbalize l pa devan otorite legalman konpetant epi nou depoze yon plent fòmèl pou izipasyon detid, pou konplisite, pou. Vòl de dokiman, paske genyen dokiman ansanm dokiman knpa yo ki twouve yo nan men yon endividi san tit, ni dwa, ni kalite, donk nou sezi pakè a an konsekans. Jodi a, yo te envite pou yo prezante pa devan le pakè a 10 zè, bon jiska prezan nou poko wè yo, donk n ap tann jiskaske komisè la li di nou kisa l ap deside an konsekans.

Individuel kòm nan atik? Sou ki sou ki baz nou pa konnen? A ki lòd nou pa konnen men yo toujou ap itilize le non de la knpa. Knpa nan chat li pa genyen wa ati ladann. Epi pou on moun vin ati genyen de prensip, de règleman, de dokiman ki son nesesè pou kapab genyen grad sa a nan men ou. E an plis yon ati pa sipoze on òm politik, li sipoze yon òm spirityèl e ke tout moun konnen ke Augustin St-Louis li menm, li se yon òm politik tout kote yo rele depi yo frape men l pap se premye moun ki pou la. Sur ce, nou konnen plas sa a l al chèche l pou l kapab jwenn yon tit, si w te wa ou pa t fè anyen e pa lè ou wa a tit ou al fè yon bagay. Kounye a la, Sous, L al chèche l si se pou l kapab ale devan pou tout kote kapab rele l, pou li kapab fè dezòd, koripsyon, tout ladan. Ebyen nou menm KLP a ki e elijib ok nou di non, non, non fòk dezòd sa fini. Mèsi. Ok nou deside.
Nou prale jiskobou. Daprè enfòmasyon ki disponib yo, osman an ta deja reyalize nan yon otèl nan kapital la. Donk aprè enstalasyon sa plis enstalasyon Anperò Monpwen, ka de divèjans sa, èske se li menm ki pral elye devan komisè gouvènman an oubyen? Byen sur, se sa, ni pou tit lan ke l pran an, ni pou non an y ap itilize ki pa pou yo a, alò tout sa jodi an pral.

Si tout fwa pou l fè yon entèvansyon aprè, l ap fè entèvansyon an. Men jiska prezan, nou menm, reprezantan KMPA yo, reprezantan legal e lejitim de KMPA yo, yo prezan. N ap tann lòt pati a. Si l estime li, li ta fonksyone dan la legalite, dan le respè dè nòm. li tap fonksyone selon le prensip de lejitimite, donk nap tann yo, yo pa gen pou yo pè pou yo vin devan la jistis, donk nou menm nap tann. Men sa nou te fè jodi a la son plent nou pote pou lòt gwoup la oubyen kisa bagay la ye menm? E pa lòt, bon e pa yon lòt gwoup, se son dè endividi mal entansyone, san dwa ni tit ni kalite, e Yo gon bagay yo di. Demach la son demach seksis. Yon demach seksis pwiske se yon fanm ki te rive eli kòm ati nasyonal ebyen yo di fanm pa gen dwa ati nan. Se vle fè koudeta. Son demach seksis nou denonse e nou. Nou fè apèl o òganizasyon de dwa dè fanm pou ke yo pwononse yo pa rapò avèk yon tèl akt diskriminatwa, sèksis, zenofobis.
Yo pale se ministè dè kilt ki konpetan pou ta tande dosye a, sa w di sou sa? Ministè dè kilt pa tribinal. Ministè dè kilt se yon ministè de titèl. de zòganizasyon relijyez, ke l te vodou, pwotestan, katolik elatriye, donk ministè dè kil genyen dè dokiman administratif li kapab delivre. Dan levantyalite ou gen yon diferan, e ke diferan sa a, se lajistis ki kapab tranche l. Donk, sou baz sa a, pwiske gen dè moun san dwa ni tit ni kalite, k ap fonksyone dan la klandestinite ki fè yon akt parèy ebyen nou rele yo pa devan lajistis. E yonn nan bagay ke n kapab wè, moun sa yo pa prezante. Yo pa prezante, yo mawon. Ki moun sa yo? E lòt gwoup lan, lòt gwoup ki di, ki fè, ki fè koudeta. Lòt gwoup ki fè koudeta a, yo pa prezante jodi an. E yo ap mawon. Donk men sèlman n konnen ke nenpòt kote yo ye an, La justice ap fouke yo. Avoka yo pa prezan tou? E bon kanmenm e nou kanmenm kanmenm m pa non non yo pa make sou avoka e depi talè an nou sot nou sot nou sot nou sot e e e pale avèk CG andedan tout rele yap rele yo yo pa jwenn yo donk sa vle di yo mawon donk m panse ke jan mèt Théophile sot di lan son kou deta s on kesyon seksis kap regle paske yo di ke fanm pa sipoze ap dirije nan peyi e sa Si ke nou pa konbat li jodi an, pral gen eleksyon nan peyi an, pap gon fanm kap eli. Donk, m panse ke jodi an, sa ke nap fè, sa aksyon sa ke n poze la, moun ki gen dwa, ki gen tit, ki gen kalite pou ke nan knbe a, ak aksyon sa k poze la, m panse ke li pral valab pou tout sosyete an. Paske fòk fanm yo. Yo gen plas yo nan sosyete an. Fanm yo, m panse ke se yo k manman nou, yo k sè nou, yo k madanm nou, donk nou pa ka di le fè ke yo vini pou yo dirije yon òganizasyon oubyen yon peyi, donk se fanm ki bay lavi epi ou di ke non fanm nan pa sipoze dirije. Gen enfòmasyon ki fè kwè ke yo te akonpanye ansanm avèk Minis Ministè a nan
eleksyon an epi li akonpanye yo nan. Ni gran sèvitè la, ni ati nasyonal. Donk fò m di, fò m di w. Sa li son enfraksyon li ye. Se sa se uzurpation de titre. Se uzurpation de titre li ye. Donk se se ke e kod penal la li pini l. Donk yo mèt te akonpanye avèk nenpòt moun. Ki sa nèg ki te siyen. Non non non pa gen sa, pa gen sa. Pa gen l. Ki sa nèg ki te siyen li an.
Si w genyen l ban mwen l paske m pa wè l. E si ke yo ta fè l nap nou menm nou menm si ke. Mon frè si ke. Ta gen yon bagay konsa, nou menm nou pral ak dosye a pi lwen. Poukisa? Paske nou wè ke sa fè kèk tan gen yon gwoup moun nan peyi an ki ta pran sitwayen Senklou pou yo ap avanse avè l. Donk si ke yo ta fè sa, nou menm nou pral, nou pral, nou gen, n ap ekri Premye Minis lan. Paske si ke Ministè dè Kilt ki an, an, e.